Zanmim yo koman nou ye se zanmi wedlin ki tounen anko ansanm avek yon lot video mwen diw mèsi ou menm ki abone ansanm avek chanel la ou menm tou ki poko abone mwen diw al abone ansanm avek chanel la ou pap regrèt ok mwen vini avek yon lot video pou ou video sa se Se sou metriz nou pral pale. Nou pale deja desa sou yon lòt videyo. Nou pat fini videyo a. Mwen vini pou nou kontinye nan videyo sa. Map kite ou enjoy videyo a map retounen talè.
Mèsi baby wi hey Don Dodo record sweetie Ti mesye yo koz Mwen fèt nan yon bèl ti peyi Ki rele Ayiti
Ok. Nou retounen. Nou te pale de metriz nan premye video a ou menm ki poko wèl m mande w pou w retounen pou w al gade l. Nou te di metriz la, depi yon moun gen metriz, ou gen kapasite pou w aprann ret tann lè w anvi yon bagay, ou gen kapasite pou w reflechi avan w aji, ou gen kapasite pou w. ou gen kapasite pou w mete enterè lòt moun avan enterè pa w, e ou gen kapasite pou fini yon travay menm ke ou pa renmen l. Ok. Kounya, on ap poze kesyon, kisa k fè metriz enpòtan? Sa fè metriz enpòtan? Plis yon timoun gen metriz, se plis li pi fasil pou l evite fè yon bagay ki mal menm si l ta renmen fè l. Yon lòt bò, yon timoun ki pa gen metriz ap plis gen tandans pou l agresif, li li gen plis tandans pou l fè depresyon, li gen plis tandans pou l fimen, pran dwòg epi epi bwè twòp alkòl. Li. gen plis tandans pou l vle manje sa ki pa bon pou li. Poukisa k fè metriz enpòtan? N ap repranpren sa, Plis yon timoun gen metriz, se plis li pi fasil pou l evite fè yon bagay ki mal menmke l ta renmen fè l. Yon lòt bò, timoun sa a li gen kapasite pou li. Li gen li gen tandans pou l ev pou depi yon timoun pa gen metriz li gen tandans pou l agresif, fè depresyon, fimen, bwè alkòl epi manje sa ki pa bon pou li ok m ta swete chak paran ki ap gade video sa premyeman tankou jan m te di nan premye video a Ou menm ki gen yon timoun ou vle aprann ni metrize l ou menm chèche metrize w anvan gade pou wè kòman w ka metrize w tout pren sa yo tankou pren nou te pran nan premye videyo a li w ap aprann ret tann yon bagay menm ke w anvi l w ap reflechi avan w aji w ap mete enterè lòt moun avan enterè pa w si ou menm ki paran timoun nan ou wè w pa konsa Chèche gade pou wè kòman w ka metrize w epi w ap montre timoun nan. Pase yo di Le commandement bien ordonné commence par soi même. Si ou menm ou pa metrize, ou p ap ka metrize timoun. Timoun ki bò kote w oubyen pitit ou. E metriz la se yon bagay ki bon anpil. Ti kras pa ti kras n ap avanse pou nou kapab konnen plis de metriz. Ok? Ok, fason Fason w ka eseye pitit ou pou l gen metriz Ok Yon paran, men kèk konsèy m ap ba ou pou w kapab montre timoun nan kòman pou l metrize l Aprann di non e se pou non an vle di non Pa egzanp timoun nan fè yon bagay w ap ba l yon pinisyon ou ba l pinisyon an Ann pran yon egzanp. Lè yon timoun ap eseye fè paran l ba l yon bagay li vle, li konn kriye oubyen fè gwo rèl, e pafwa menm devan lòt moun. Si paran an ba li sa l si paran an si paran an ba li sa l ap kriye pou li a, l ap tou pran sa pou yon abitid. L ap l ap konnen li ka kontinye fè sa nenpòt lè l bezwen yon bagay nan men paran l. Pa egzanp, timoun nan fin manje, oubyen, obyen, ann pran yon egzanp trè klè. Timoun nan fin bwose, li pral dòmi. Li pa grangou. Epi, li wè yon moun, swa l wè yon moun ap manje yon bagay li te vle l, oubyen l wè yon lòt timoun ap manje yon bagay li bezwen l, oubyen li bezwen ji, oubyen li bezwen yon bagay dous. E ou gentan konnen timoun nan gentan fin bwose, li pa bon pou timoun nan pral dòmi avèk yon bagay dous nan bouch li. Eske pou ka fè timoun sa plezi wap ba lil? Non. E siw te gentan di timoun nan non, lèl tonbe kriye, gen timoun nan li kriye li woule kòl atè li fè gwo bri, lap entimidew, lap di depil fè sa wap ba lil. Eske ou menm wap kite timoun nan entimidew pou ba lil? Non. Se depi la wap kòmanse montre timoun nan li pa enpòtan tout sal bezwen li sipoze jwenn li. Ok Li ka rete tann li pap mouri Li gentan brose lap domi epi demen si Dye ve lap jwenn sal bezwen an ok M pap fè video a trò long map mete fen nap kontinye pase gen anpil pren nap debat nan afè metriz la Se te zanmi ou Wedlin ki te pote ti konsèy sa yo pou ou si ou te renmen video a bal yon like. Ou menm ki poko abòne abòne e envite yon zanmiw poul kapab abòne tou epi nap fè wout la ansanm nap wè nan yon lòt video bye.